Bonswa tout moun, non pam se Diem, m byen kontan jodia pou m resevwa yon atis ki komanse mizik li trè jèn nan karyè l, li pase nan plizyè konkou kote ke li pran plizyè pri e Ki pral trase yon karyè mizikal malgre nou konnen tout moute desann oubyen tout difikilte ki genyen an Ayiti, men li rive enpoze anpwent li. So, se yon atis ki pa janm kache, ki pa janm pè pale, di sa li menm li viv atravè endistri mizik nou an. Li fèk soti albòm li, e a mon grand etonman nan rechèch mwen ke albòm nan soti jou dat anivèsè l. Donk m tèlman kontan mwen wè koneksyon ki genyen ant moun ke l ye an, atis ke l ye an, men imen osi ki kache dèyè atis la ke anpil moun pa konnen. E jodi an, pandan pasaj li Monreyal, nou kontan pou n resevwa l, nou pral pale de albòm nan, nou pral pale de ansanm de travay ki kache dèyè albòm sa a. Medam, mesye, Akeyi ansanm avèm Anie Alerte Bonsoir Anie. Bonsoir bonsoir imaj la bonsoir JP bon mwen vle di mèsi parce que se toujou yon plezi pou mwen surtout lèm vin la j'adore le décor je trouve que c'est très original se pa se pa à la portée de tout le monde parce que gen anpil moun ki pa fè grosè efò ke wap fè pou mete imaj la nan nivo kotel ye a mwen vrèman apresye sa mwen vle salye tout fanatik zile a amis internautes Sa yon plezi dèt avèk vou a pou sit aprè midi. Ani, m pa ka antre nan albòm nan san ke n pa fè yon ti, yon ti fwonn fwonn retrase kèk bagay sou, sou, sou pakou w. Malgre tout, m ka di tout difikilte, tout moute desann, ou stil rete konstan. E sou karyè w, si w pran egzanp, ou kòman, yon moun kòmanse mizik pa egzanp depi a 11 an. Avèk 14 an.
14 an. Men, men ou kòmanse a, kanmèm a 11 an. 8 an, 8 an.
8 an. Paske lè m kòmanse mizik, m te vrèman piti, paske tout moun lakay mwen fè mizik. M pa ka di ki laj vrèman. Men m konnen ke premye konkou ke m fè legliz mwen javè 11 an. Ou chèche konnen vre. Oh ben oui. Donk e m konn kisa sa pran lè on fi andan endistri sa a. Paske fò m di l klè, ou rive kanmenm mete anpwent ou. Kisa sa vle di pou ou Annie? Eeh jan w sot di la anpil konsistans epi lè se yon rèv se pasyon w se sa ki ki nouri nanm ou si se pat mizik ki te nouri nanm mwen m tap bay vag lontan sa deja men men mwa je vi por la mizik de la mizik se dire ke se pa ke m gen yon lòt atou m pa gen lòt wout ke m ka fè e lè w rive nan yon dimansyon kote ke ou ouvè de biznis epi mizik stil nan nanm ou mizik stil ap chèche w tout kote w fè ou pa ka kache pou sa se just lage kè a w bay paske se bon Se pou sa w fèt, se pou chante w fèt. Ou, èske gen de, èske Annie ou, ou pale pa rapò avèk sa ou viv e, e si w ap gade pou wè e gen de mizik pa egzanp ki eksplike l menm sou albòm nan, m pral rive sou sa bon men m poko vle al la paske m vle moun yo antre nan chita sou vwayaj la paske fò m vwayaje byen ansanm avèk nou m pa ka vwayaje a mwatye donk lò, lò gen de moun ou temwanye anpil de yo se de moun ki malgre tout sa w konnen kòm difikilte men k toujou. kanpe avè w pa egzanp mwen e ou pale de Emile Michel kòm youn nan moun kòmsi ki enspire w ki kenbe w ou pale de Fabrice Rosier Yon moun tankou Yòl Dewoz Yòl Dewoz Depi m ap pale m toujou di se manman mizikal mwen paske lè m kontre ak Yòl j'avais que 14 ans an 2008 nou te nan Dycel Stars se youn nan manm jiri ki te pi difisil avè m ki te toujou pi strik avè m men j'ai pu konprann ke on manman pi di ak pitit li pi renmen paske jounen jodi a nan tout tout facette nan lavi m les les les hauts les bas les horreurs de ma vie les les les les les calmies de ma vie hein yòl yòl te toujou la nan tenèb yo lè lè limyè yo etèn yòl toujou la lè mikro a fèmen yòl se se vrèman une maman musicale pour moi. Wè wè ou pale de sa ou pale de Fabrice tou. Fabrice se youn nan moun tou kem rankontre kem gon bèl m gon bèl relasyon mizikal avèk Fabrice son moun premye ti mizik kem ta fè se te kay Fabrice li non sèlman li vin chèchem lakay mwen pou mal chante mizik la e malgre aprèl sot travay mwen toujou di sa Fabrice se kèlken de trè byen se youn bèl am Fabrice se son moun ke nou sipoze renmen e respekte nan endistri a paske mwen menm si gon atis tankoum ki ka egziste jounen jodia tou Fabrice jwe pil balon pou fè gòl sa jodi a.
Ou konnen de enpas trè difisil nan karyè w, Anie Alette, e ki pral vin oblije vin bay zile Anie. Jiskaprezan, èske ou kòmanse reprann Anie Alette ke nou konnen an parapò avèk ansanm de tras chemen sa yo ke w travèse parapò avèk difikilte ke w te gen? Mwa je jamè pèdi Annie non Annie toujou la Annie pa Annie pa yon senp non Annie se t yn istwa se se se se se yon chemen akonpli paske kan javè se te an 2008 ankò m te m te gen 14 ans lè map kreye non Annie Alerte la se pa mwen ki te kreye l se pito 2 timoun ki tap leve avè m ki tap vòlè 9 goud sou akawont manman yo a telefòn manman yo pou yo vote pou mwen nan G-Cell Stars ki kreye jodi a moun sa ki vin devni e Zile a ak chantèz zile a. E youn nan bagay ki fè mwen m pa sezi paske m konnen lwayote fanatik mwen, lwayote fanmi ni a avè m, lwayote anbasadè yo avè m se paske albòm nan soti sou zile, on band ki fenk parèt, on non ki fenk parèt epi nou deja an premye pozisyon sou iTunes. Se dire ke sa, sou Apple Music. Sa vle dire ke sa, M gen chif sa yo, m ap vin sou sa yo. Wi, sa vle dire ke. Nou pa de nou pa de moun ki just gen de moun ki ap swiv nou men nou gen de konsomatè nou gen de moun ki renmen nou tout bon nou gen de moun ki lwayal avè nou ki grandi avèk nou ki konprann istwa nou ki wè lavi yo nan istwa pa nou e ki fè eksperyans nou pi pi fasil paske avèk tout sa m pase nan lavi m te gen dwa di m ap bay mizik vag men lè m sonje anbasadè sa yo moun sa yo sa k fè mizik mèsi a se pou yo l ye se pou anbasadè yo paske lè lè w gen de moun ki kanpe nan do w ki di w ale devan Mwen menm menm ke map tonbe nan trou depim konnen gen basadè ladann map map lage kòm tou dousman paskem konnen yo la yap tann mwen. Um, ann chita an ap pale de zile a piske ou tou rantre sou zile a. Kòman ou te viv tranzisyon e de Anie Alerte epi kounye a ki pral vin bay zile sa nap viv la. Lè map gade chif album ki sòti sou zile a, m di waw. M panse lavi an se konsistans ki bay rezilta. Donk kòman ou menm ou viv sa? Sete pa fasil. Sete ditou pa fasil. Avoir un nom. Ok mwen fèt ak, mwen mwen fèt avèk non an. Manman m depi le 6 juin mwen fèt avèk non an. Epi kounye m ap grandi a 14 ans m kòmanse kreye non an. Èske w konprann? Yeah. Avèk de moun ki renmen m, avèk de fanatik ki renmen m. E ke mwen rive nan yon pò kote ke m oblije fon chwa. e ke mwen pran 4 5 an pou m re pou m goumen pou m repran non an oubyen pou m fè yon ti mete non an dòmi pou m rekòmanse travay paske se la vwa se pa se pa toujou le non ou ka fè tout sa w vle men ou pa ka pran vwa ou pa ka pran talan an aprè tout efò ke nou fè nou wè ke li pral pran anpil tan e m te santi ke moun sa yo te merite yon albòm m di tèt mwen you know what ban m chèche yon lòt jan pou m ba yo mizik pandan n ap kontinye goumen pou non an se pa se pa yon konba pèdi nan. Sompson map kontinye lite m pap pèdi non an men pou le moman at least yap tann avèk avèk avèk on album avèk vwayaj la yap fè vwayaj la avèm men on vwayaj de bonheur pas de douleur plus de douleur plus de pleurs men un voyage de bonheur. Ou ou ou ou gen 13 mizik sou album nan, 13 tit, se 13 tit e m mank Mwen m ankouraje tout moun tande album vwayaj lan al vwayaje sou dènye album zile a wap jwenn wap jwenn bagay gen pou tout moun gen pou tout moun
JP la li menm li sot blayi nan jazz la epa vre JP nostalji nostalji wi wi misye renmen misye renmen blues li renmen jazz donk sa fè chita nan nostalji an talè nou ap tande album nan tanto so map chita sou album nan Rani pwodwi 13 tit 13 titre je sais que ce que sa pran wi sa pran bokou de tan wi sa pran bokou de nèji bokou de nèji sa pran bokou de va e vyen bokou de somèy se bokou de bokou de nay jan moun yo di an de nwit san somèy avèk kèl santiman Ani jodi an lè ou wè ke wa kouche on rèv on pwojè Kòman w santi etikèt sa Ani, Santiman? Mwen akouche albòm sa avèk anpil raj, avèk anpil lanmou, avèk anpil pasyon, avèk anpil detèminasyon. Men sitou, lè m ap fè akouchman sa, m te genyen 2 moun bò kote m, 2 bon doktè, 2 moun lè m gade yo, m ka fè yo konfyans. Yon moun tankou Mèt Fa, m vle di l mèsi, paske s on moun lè m kòmanse ekri albòm nan, li vini rankontre avè m o kou de wout, ki vini, li pa vini non sèlman antanke yon moun ki s on ki son ekriven ki konn ekri on pwodiktè men osi kelken ki pe osi makonpanye se komsi mte rive non sitiyasyon kote ke mtap pèdi sou wout la mte pèdi ba direksyon men moun sa yo dim ke fèm on ti konfyans menm ke w pap fè konfyans men fèm on ti kredi lonjem lanmen ma ede w rive kote w vle rive a e jounen jodia nou tout bay rezilta nou tout kontan hein paske lè wap tande 13 mizik sou album nan wap wè ke se se se se Se de nwit san somèy, se de jou ke m oblije kite pitit mwen dèyè. M sonje gen yon gen yon jou m ap pati m pral Ayiti, m ap kriye nan avyon paske Loulou pa t santi l byen men m t oblije paske m te vle mwen mwen menm jan ke mwen twouve ke Loulou trè enpòtan nan lavi m, fanatik mwen vle di anpil anpil bagay pou mwen tou. Loulou se pitit mwen, mwen se pitit fanatik mwen menm ko menm. Fanatik ki pi piti pase m nan se pitit yo m ye paske jan m ka di sa yo kreye ane sa e yo te merite yon album konsa m lè map gade modèl fanatik ke m genyen modèl zòrèy ke yo genyen mwen di ke mwen paka ba yo nenpòt bagay m paka ba yo yon bouyon rechofe mwen pran 3 mwa pou nou fini album sa paske m te toujou mwen gen plizyè album ki te deja pare ki nan tiwa k pa janm ka sòti men. Lè nou sòti avèk zile e ke jiridik, jiridikman, m pa konn si mo sa ekziste, wi, jiridikman palan, nou chita, nou konnen ke wi nou ka sòti yon albòm, mwen di tèt mwen m bay tèt mwen 3 mwa pou m sòti yon albòm. E m te vle sòti yon albòm lè m ap tande l pou anvan menm ke fanatik yo tande l ke m satisfè pou yo e ke m konnen y ap kontan. E mwen fè albòm nan, mwen vrèman satisfè. Lè n ap ekri mizik yo, li te pran nou anpil tan. Gen de mizik lè map ekri kem ekri avèk anpil pleur. Gen de mizik ke mèt fa vini e ke mwen kontinye mete koulè pam, mete mo pam ladann, mete sansasyon pam ladan yo. Lè map ekri, gen youn nan mizik yo pou anbasadè, se nan avyon m te ye. Map sot jwe Nouyòk epi fòm diw ke sware sa pat gen anpil moun. Paske se te epòk Biden fenk kòmanse ap mande tout moun, e pa Biden non, yap di ke Trump ap mande tout moun retounen lakay yo epi bal la vrèman pa pran. Epi m di kèt, gen de moun ki vini. Se de gen de moun ki san papye ki vini, ki pran gwosè risk sa ak pri vini. M di men moun sa yo, yo merite yon mizik sou albòm nan. Yo merite yon lanmou spesyal. Yo merite yon ti kote apa nan fon kè m. Nan fon kè m, Loulou, manman m, fanmi m, men fanatik pa m, anbasadè yo, yo gen yon ti kote apa, yon ti zile apa anndan m, pou yo. Yon ti kote yo ka vin rechofe yo. Nenpòt kote yo ye. Monreyal, lè gen fredi, yo konnen ke anndan kè Raati sa yo, gen yon ti kote apa pou yo. Yo konnen sa. Waw Annie emm youn nan mizik ke map kòmanse dirèkteman nou pale de album nan e Leave me alone e m te gon atik Rutshelle te poste mizik sa emm Se mizik prefere l swa wi egzakteman li te fè kòmantè a sou X m tap li se kòmsi se etikèt li so se pou l fè mizik sa e m konnen pa rapò avèk e emm. Ou son moun ki renmen pale nan mizik ou, gen yon lòt atis ki di m sa tou, Kanis. Niska te di m sa tou. Donk, son moun ki, olye ke gen bagay, olye ou di l, ou prefere di l nan mizik. Wi. So, eske Leave Me Alone se etikèt pa w la? Fò m di w Leave Me Alone se yon mizik ke Baky ekri sou albòm nan e se Baky ki Dim kijan poum chante li tou. Shout out to Baky, m respektel son rapè men anpil moun pa janm konn sa, menm janm chante se Baky ki mandem poum chantel. Lè map chante Leave me alone, lèm resevwa tèks sa, m te trouve ke se Baky, se kòm kwa mwen menm ki rantre nan tèt Baky, nan nanm Baky, jou sa pou Baky ekri yon mizik konsa. Paske anpil fwa ou konn santiw chaje, ou santiw bouke, ou mache renmen tout kote, ou bay menm sa ou pa genyen. Ou bay tout kè w, ou bay tout ou menm, men pèsonn pa janm prè pou resevwa otan ke w ka bay. Mwen menm m konn santi m rete yon kote ke m gen twòp lanmou pou m bay hein, pèsonn pa ka, pa ka, pa ka endol kantite lanmou ke m genyen. Mwen di bon, si nan ka sa ke m ap mache bay, mache bay, mache bay, mache bay e ke pèsonn pa ka resevwa ase, pèsonn pa gen ase espas pou pran tout sa m gen pou m bay, ke m rete nan ti kwen m. Leave me alone, let me be me, let me live my life. Paske at the end of the day, Si pèsonn pa ka renmen m nan nivo ke m vle moun renmen m nan, anpil fwa nou pa konn sa, nou panse nou renmen moun, men moun nan vle w renmen l yon jan. Si w pa ka renmen m jan m vle w renmen m nan, kite m renmen tèt mwen. Kite m viv nan ti kwen m, kite m kreye pwòp mond pa m, kite m kreye zile m, kite m rete sou zile pa m nan, kite m viv lavi, paske mwen ka viv san ou. Wi, se pa ke ou pa, ou pa, ou pa nesesè, ou nesesè men m ka viv san ou. Se, se yon jan pou m di ke malgre tout bagay, aprè tout baf ke lanmou ban mwen, I'm done with love. Leave me alone. Donk,
m konprann Annie. Difisil. Se yon mizik talè a m ap tande avèk JP talè a. Anpil moun renmen difisil. JP di, oh, oh my God, Annie. Se kom sa. Se sa selman JP te di. Donk, difisil Ani. Enben difisil se preske, se kontinite mizik Leave me alone nan. Sa vle di ou pa egare non lè wap chwazi mizik pou poze kesyon yo. Difisil se pou di ke pam nan difisil. Anpil gason pase anpil fi, se pa selman fi yo ki viktim. Anpil mesye viktim nan lari an tou. Anpil fwa yo renmen. Wap byen pale, wap pale pou nou.
Ah wi, anpil fwa yo renmen yo damou e ke yo bay tout yo menm, yo travay di, yo bay afeksyon, yo bay lajan, yo bay lanmou, yo bay tout bagay men sa rete difisil pou yo. Li difisil pou w twouve ke moun ki ka renmen w a juste valeur la, moun kap wè w, kap santi ke ou son moun kap blese, ou moun kap senyen, men li pare pou ede w rekòmanse, li pare pou ede w panse, se sak fè nou ekri difisil, difisil vle di ke pam nan difisil, m gen lontan map renmen, M gen lontan map chèche men poukisa m paka jwenn bon m te rive yon epòk nan lavim chak lèm wè 2 moun renmenm m di ah manti non blòf yap bay wi m vin tounen yon hater nan lari an depi sim al yon kote m jwenn 2 moun ki damou ki kole tèt m di ah manti blòf paske n devan moun la nap fè bagay konsa paske se pa sèl pou mwen l te ka difisil fòl ta difisil pou nou tou men m vin fini pa konprann ke chak pen gen fwomaj yo menm ke se yon moun nan chak 100 moun ki egziste yo twouve pa yo a men mwen menm pam nan trè difisil. Annie, map kontinye album nan, eske kèw fèmen As ki jan w pale la Annie. Eske kè w fèmen? Kesyon sa pou fanatik ou. Son san wont lanmou m ye mwen menm. Son sousou lanmou m ye. M ap kontinye renmen jiskaske m jwenn Kenan m nan.
Wè Annie bay verite a. Li pa bay vag vre tande. Kè an m pa ka fèmen.
Paske lanmou tèlman son bagay ki bèl. M renmen lè m renmen. M renmen lanmou. M renmen lè moun renmen m. M renmen lè m santi ke kòmsi m 24 hours nan panse w. M renmen santi ke lè ou ou all over my body 24 hours. Yes! Gade! Be all over me baby. M renmen sa. M renmen lanmou. J'adore être aimé. M renmen renmen moun. M renmen moun renmen m. M renmen pale de lanmou. M renmen santi lanmou. M renmen rantre yon kote ki gen lanmou. Se dire ke afè pou m ta di w ke kè m fèmen an, wi, lè bagay la fenk pase, Ou blese, ou gen dwa pran kelke jou la, ou fèmen tèt ou nan yon chanm, ou kriye kont ou. Men lè m gade Loulou k ap di Mama I love you, m pa ka di m pa renmen lanmou. M renmen lanmou anpil. Men lanmou egziste, lanmou bèl, jis ou jis have to pou rankontre moun ki, timoun pa w la, moun, moun ki ka fè kè w kontan. Epi moun sa ap di w pa enkyete w. Ok, dènye Premye, sa vle di moun kap antre a se li kap non sèlman dènye, e li kap premye men li kap dènye? Non, moun, moun, moun, dènye premye vle di ke ou pa premye nèg, ou pa premye fanm kem pase, ou, m, m chaje k pase nan vim deja, men wap dènye moun ki rantre nan kèm nan. Vle di ou premye nan kèm, ou dènye nan lavim. Aah. Vwala.
Oh, Annie, manman se son, son, son mizik m renman menm. Tout, Tèks ki pos ba m pa konnen m son moun ki renmen manman m anpil donk sa vle di a chak fwa m ap tande yon mizik oubyen yon tèks ki gen yon ti pati ladan l ki pale de manman mwen menm m toujou pran l yon lòt fason paske mwen m konn sa sa vle di paske m grandi avèk manman donk m konn sa sa vle di lanmou manman so mizik sa se youn nan mizik ki touche m pami tout lòt mizik yo. Ah ma pou ma ma maman veut dire beaucoup hein Yeah. paske m gen de de eksperyans a manman m se youn nan pi bon zanmi ke m genyen se yon moun ke m ka di tout bagay m ka pale a manman m san filtè son moun ki pa janm jije m si m pral vole la aswè a la yo di m chwazi yon grenn moun ke m ka al vole Si la police Pap vini, denonse w. si la police vini lap di se li k vòlè se pa mwen k vòlè se manman m. Si m gon grenn moun m konnen ke m ka fè konfyans nan lavi m. M pa fè pèsonn lòt konfyans, m fè tout lòt moun kredi. Men manman m, m fè l konfyans ak lavi m. Li ban m lavi, jounen jodi a lè m gade manman m, li souri ban mwen, m wè poukisa map viv. Se sa k fè jodi a tou m vin gen pitit mwen, m konprann sa sa vle di m oblije renmen manman m plis. Gen tèl, y a tellement de sacrifices et des nuits sans sommeil pour être maman, se se se un job à respecter. Bisous à toutes les mamans, je vous adore. Merci beaucoup. Jistis pou mwen Annie. Wi.
Jistis pou mwen li di pawòl li wi se yon mizik ke m chante avèk Misty. Se pou sa m se pou se pou sa m chwazi poze kesyon sou li. Wi wi se yon mizik ke m chante avèk Misty e Misty se yon moun ke m renmen anpil ke m gen anpil m gen anpil lanmou ak admirasyon pou travay li se yon moun ki travay trè byen e m twouve ke mizik jistis lan li trè li fè l trè trè byen m pa t ap ka gen yon lòt moun pou chante mizik sa avè m ke Misty. Mèsi Misty.
Annie si nap gade poun wè sa ki gen rapò avèk album nan, album nan sòti anpil apresyasyon pou pwojè a e gen anpil atis kap fè pòs ki ekri sou pwojè a ki pran tan yo ki tande youn nan bagay kem renmen se lè m wè yon atis sòti yon pwojè Epi mwen wè lòt atis ap bakòp pwojè sa, pran tan yo al tande lòt moun. E sa se yon bagay a apresye nan endistri an ke nou pat twò genyen, men plizoumwen kòmanse plizoumwen fleksib nan mitan atis yo. M konnen nan sektè mizik lan pa gen anpil fanm ki emèje ladan l, e parapò avèk medam ki genyen yo, si w pa goumen pou w fè yon plas, yo pap ba w yon plas. Donk, ou gen yon albòm k ap mache, yon albòm k ap woule, e. Nan tèm de lòt, si n pran lòt medam ki egziste sou mache yo, m pa petèt konnen si w gen, si nou tout gen menm rapò, men se si ke rapò youn ap apwòch, men ou menm kòman w wè fidbak, sipò lòt atis ke w jwenn, pa egzanp ki, m pran, nou sot pran egzanp Rutshelle la, ki, ki, ki, ki pale de pwojè a, men ou menm kòman, kòman w wè aspè sa, yon atis kap sipòte yon lòt atis sitou yon fanm.
M gen anpil respè pou tout fanm ki nan endistri sa paske m konnen kijan li difisil pou yon fanm epi ou kanpe djanm nan yon endistri ki parèy e youn nan bagay ki make m plis lè albòm nan sòti se pòs Rutshelle la non sèlman li mande fanatik li yo kore pwojè a li al tande pwojè a li di w men ki mizik ke l renmen sou pwojè a, li bay 3 mizik, aprè li retounen li poste l sou stati l pou l di a m gen yon lòt mizik ke m pat wè mizik sa, se di ke non sèlman li tande l yon premye fwa, li tande l yon dezyèm fwa, pandan menm semèn nan ou kout semèn li retande l ankò epi li poste pou l di ke leave me alone s on mizik ke m potko wè an nou kontinye al tande l m panse vrèman Rutshelle e s on fanm de eksperyans de moun ke mwen grandi paske nou te nan Ayiti kè de fanm ansanm nou te nou soti nan menm lekòl Kayòl, e, e, e, se sa Yòl te aprann nou, se pou nou renmen youn lòt, se pou nou kore youn lòt, se pou nou aprann pwoteje travay youn lòt, se pou nou aprann respekte youn lòt. M gen dwa pa zanmi Rutshelle jiskaske m mouri, sa se pwoblèm pa m, men m pap janm pa respekte travay Rutshelle. Menm jan tou li menm tou, li gen dwa pa zanmi m, li gen dwa pat pa zanmi nenpòt lòt atis, men li konnen fò l respekte travay paske nou tèlman travay di e jodi a, Wout Rutshelle kreye a fòk nou respekte l paske li travay nan yon endistri kote ke yo te di fanm pa ka pase, li kanpe li kre li sot nan Rutshelle Guillaume kounye a li fon RJBen e li bay egzanp lan jounen jodi a m panse ke son se son marche à suivre son bagay son bagay ki merite anpil lanmou ak admirasyon ak respè. Ann al nan kizin nan. Dèyè tout viktwa, toujou genyen yon pakèt bann bagay k ap pase anndan kizin an moun pa konnen. Menm jan w ap fè yon manje, tout moun di manje a gou. Yo pa konnen konbyen chèf ki dèyè a. Yo pa konnen konbyen chèf ki dèyè a.
Ann ale nan travay ki fèt dèyè albòm sa a, ansanm de atis ki travay sou li. M konnen gen Toby Jean soti an, gen Misty Jean. Men lòt travay ki fèt dèyè albòm sa a. Gen Misty Jean, gen Toby, gen Roody Roodboy, gen Baky, genyen Mèt Fa. Genyen Bolo Group ki se staff management mwen, yo yo ede ekri tou nan tèks yo. Genyen Bibo, genyen pitit mwen Loulou, e e e wi wi m pap bliye fanm sa. Epi m genyen zanmi m Wideline Pierre ki pa janm pa la. Mwen genyen Tizo. Mwen menm m gon, j'ai un village derrière moi. M gen kouzin mwen Daline, m gen Darley, m gen. Tout mizisyen e zile yo mwen genyen ti pastè ki se maestro band zile ke mwen m son moun se anndan kèm sa chita me vrèman a tout moun kem pa site non yo a tout moun ke mwen mwen mwen pa sonje lonmen non yo me vrèman mèsi ti zo di m yon moun ankò wi. Anthony. Anthony Drew wi mon ami gwadloupen non il est haïtien maintenant il n'est plus gwadloupen c'est un haïtien nou ba l on paspò ayisyen Nou ba l paspò wi Annie ba w paspò tande Anthony Tchat on paspò cheri wi maintenant di li apoule e kòman w konsevwa e

zile e le 12 ou le 13 m kwè tizo le 12 ou le 13 n ap avèk klas nan avèk tropikana nan le 12 jiyè n ap avèk klas avèk tropikana nan le gran nò aprè le 17 m ap tounen nan avèk wesly nan la nuit d'afrik le 19 m ap martinik avèk kay e le le le le le An an ji an out kounya le 8 out map lakayanm sou boulva a e map tann tout moun tout fanatik zile a pou yo vin chante danse nan djaz a yo e le 9 out nap wanament le 10 out nap labadi nan maten epi dan la sware nap port salut le 11 out nap port salut le 14 nap okay le 15 nap jeremi le 18 nap tounen washington DC e nou nou bouk jiska desanbre. Oh, zile, zile, zile, zile, zile, non, non, non. Zile a, zile, wè, sa e bon ti zile non vini. Son gwo zile. Son gwo zile. Son gwo zile. Don felisitasyon Annie, m byen kontan ke ou gon bèl ekip kap travay sou pwojè a, ki travay sou pwojè a, e pi ki ap kontinye fè travay la avèk zile. Wi. E Montréal gen chans jwenn dat pal la, ou sot di la talè a, donk m panse se. Montréal gen plizyè dat.
Wi, nou kon premye, men 23 la m ta renmen tout moun, paske zile a pran foul band, m ta renmen ke tout moun, tout ayisyen a la ronn badè debake, mennen zanmi, mennen yon zanmi kanadyen, yon zanmi ayisyen, mennen yo vin gade, vin tande son peyi a.
Ok, avan n fini, Annie, kisa ou estime ke ou te konn fè avan antan k atis e avèk zile a ke w pap janm fè ankò pa egzanp nan karyè w? Avèk bokou pli deksperyans e de matiritè m panse ke map map gen plis tanperans, map gen mwens e mwens emosyon sou sèn, map jere sa paske bokou je bokou demosyon e fòm fòm ranje sa m pa di map chanje l non men fòm ranje sa e epi tou map map pi atantif, map map mwens sou entènèt poum pale, poum reponn paske fanatik mwen yo pa dakò sa, yo pa dakòm reponn, yo di yo la pou reponn pou mwen. Eske yo di ke yo renmen reponn? Wi yo dim yo pa dakòm reponn, yo la pou reponn pou mwen, travay sa e pou yo li, mwen menm travay pam se fè mizik. So map fè mizik map kite yo pale, map kite anbasadè yo fè wout pa yo, mwen ap fè wout pam, epi map ba yo plis lanmou tou paske yo merite lanmou, epi map jwe plis, map bay plis mizik, kounya pa gen anyen ki ka kanpe nou ankò, nou se van ak lè. Van ak lè gwo bagay gwo boy. Ou pa van ak lè avèk tè a. Wi wi wi nou se van lè dlo ak dife wi. So Annie m konnen ou gen anpil pakou m pa vle kenbe w twòp paske nou te gentan setup djipe pou nou rete dan le tan Annie m byen kontan n te fè ti pale sa e m espere ke platfòm nan pou ou nenpòt lè w Montréal imaj la ap toujou la pou akyeyi w dezyèm show la. Imaj la se emisyon an imaj la se la pou vini ak yon bèl imaj se nan imaj la pou vini. Mèsi Annie, m te kontan pou nou te fè ti pale sou sou album nan, n te fon ti pasaj tou sou moun ke w ye an. M panse nou pa gen lòt bagay nap di moun yo. Kontinye stream album nan, album nan disponib sou tout platfòm.
A trè byento, nap vwayaje.
Mèsi bokou, nap kwaze.